Gwo nouvèl mounanm yo byenvini nenpòt kote ou ye depiw se ayisyen ou dwe konn tout sa kap pase an ayiti kou aletranje pa bliye abòne kòmante layke pataje video a pou travay la kapab avanse. Medam matmwazèl e mesye pou sa kap pase nan peyi dayiti jounen jodi a. Sitou andedan lapolis, anpil moun ap poze tèt yo kesyon èske fason lapolis la li menm li te kreye a se pa konsa l ap kraze? Èske nou raple nou kijan lapolis li menm li te fè fòme, kijan l te fè vin legal? Ebyen se sa m pral eksplike w maten an la, rale ti chèz ba w, chita konfòtableman, m pral ba w tripotay yo nan bon ti mamit. Bonjou, bonswa tout moun, kouman nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Donk pou sa k ap pase jounen jodi a andedan lapolis, anpil moun ap poze tèt yo kesyon èske enstitisyon sa pa sou wout pou l disparèt paske nou wè e yo pa deside pran lòd e non sèlman sa tou nan akademi an gon ansanm de fòmasyon ke w pran ou dwe respekte yerachi a sa vle di gran chèf yo sou jiskaske ou rive nan ajan e donk sa k pase e jounen jodi a vin gon kò andedan lapolis ki rele fantom 509 donk se polisye ki andedan l, e sesi yo menm lè yo deside soti al foule beton an, m pa kache di w se pa de a twa lòbèy yo fè. E sa te menm fè, donk dènyèman la a, e gen yon ekip sòlda ameriken ki debake nan èpòt e se kò diplomatik ki vin pran yo pou vin pwoteje byen yo, sa k pase, e nou konnen te gen yon dekrè ki te soti kote yo te anonse ke manifestasyon pa gen dwa pase sou wout ayewopò a paske se yon wout entènasyonal li ye depi manifestasyon pase la ebyen yap konsidere sa tankou yon zak teyorism e m pa kache di w depi w tande yo di w e wout entènasyonal donk se yon wout ki ouvè avè tout peyi se la èpòt ye donk nan sans sa Etazini menm tou te tou di e. Se pa lè dòmi nan jò pou tann kabann li tou prepare lap tann dekwa. lè yo ta fon atak e menm te gen rimè ki tap kouri ki te fè konnen ke yo gen pou yo al manifeste devan anbasad amerikèn, donk kòm se moun a zam, fwa sa se lapolis ki te konn ap bloke lè manifestasyon ap monte devan anbasad amerikèn, men kounya la kòm se polisye yo kounya an pèsòn kap monte pou al manifeste, ebyen yo te tou prepare ap tann yo. Donk kòm kounye a nou wè vag la yon ti jan bese aprè 2 jou yo fè ap manifeste, donk nou pa prèske tande yo, ondirè yo re antre nan simityè ankò. Donk medam matmwazèl se mesye, ebyen lapolis la vrèman an degrenngòch, yon ekip polisye deside yo di yo pa pral travay ankò, yon ekip ap demisyone, yon ekip an rebelyon e yon ekip chwazi toujou rete andedan lapolis la, bon se byen. Donk nan sans sa pa bliye yo te genyen yon. angajman yo te pran yo te gon sèman yo te fè eske moun sa yo respekte sèman ebyen m pral esplike w istwa lapolis nou konnen ke te genyen lame dayiti anvan lapolis ebyen lapolis li menm li kreye e le 12 jwen 1995 potko menm fèt menm ou kwè se koze kòm nou konnen se te lame dayiti ki te genyen nan epòk la E apre Duvalier te gen yon koze yon kriz politik avèk sosyal ki te nan peyi a ebyen sak pase cng a ki se konsèy nasyonal gouvènman an te pran tout dispozisyon sa pou yo kapab kreye lapolis antre 1994 ebyen se Jean Bertrand Aristide ansyen prezidan peyi dayiti a ki ta pral kreye fòs polis sa ebyen sou presyon popilasyon an wi se toujou nou menm paske yo te di yo pa vle lame ankò militè sa yo pase yo twòp mizè yo maspinen yo twòp yo fè yo respekte lalwa twòp paske medam matmwazèl se mesye m tap gade yon ti video lè Jean Claude ale moun yo fè wee m pral pipi nan lari janm vle lontan kote w te ka pase pou wè son plas pou ale gege twòp pis gason toujou konsa yo toujou vèbal sitou pou gason ayisyen yo laplipa nan yo. rale gigit yo pise nenpòt kote se kwa listwa donk map gade video a pou on ayisyen k kanpe di ye m pral fè sam vle m pral pipi janm vle sa vle di se depi lontan n pa renmen mache sou lòd tout sa ki bon pou nou nou pa renmen yo sa vle di on dirè tout moun nan mond lan ap viv aletad sivil nou menm nou stil toujou rete aletad nati donk jounen jodi a medam matmwazèl e mesye anpil moun ap pale de demokrasi demokrasi demokrasi. Tout lòt peyi ka pale de demokrasi men sof nou, paske pou w genyen demokrasi nan yon peyi fòk ke edikasyon pèp la li menm li fèt. Etazini ka pale de demokrasi. Se sa k fè ou wè nèg yo, yo tèlman konn sa yo fè, imajine w chak manifestasyon yo fè konbyen mwa lòk peyi apre sa yo di w kanpe dèyè barikad ou paske se li k avni w. Vwala pa gen pwoblèm. Kounye a yo tonbe fè kidnapin, yo di w, kanpe dèyè kidnapin ou paske se li k avni w. Epi sa w tande yo pouse w Fantom 509 roo, yo di w ann kraze brize paske se li k avni w. Vwala. Donk, Ozetazini, nou pa ta ka janm pran yon egzanp konsa lonje ba yon pèp Yo pap janm chwazi mache nan lojik sa paske kisa edikasyon pèp la fèt yo wè sak bon avè sak pa bon kiyès kap travay pou peyi ak kiyès ki pap travay pou peyi men pa bò isit gen 5 moun ki konn li je aga nan fèy malanga lòt rès yo pa konn anyen yo menm donk nan sans sa li nòmal tout sa w vin ou di yo epi yo antre l nan kràn yo kòman w te ka konprann pou ekip pou yon ekip etidyan tande byen wi yon ekip etidyan nan etnoloji Pou yo gen konfrè yo k mouri poukisa w tande yo ap fè diskisyon yon lajan ki mal separe pou di mil goud, de mil dola ayisyen. Sa te pran tan, sa te pran tan, yo oblije rele yo nan yon konsèy pou yo ap pale, pou yo ap di men kijan kòb te pase, kòman w te a fè pou peyi sa a vin bon paske yo pa abitye a lajan. Yo pa, menm ke w wè yo rive nan yon nivo konsa men may yo stil rete toujou tankou yo t stil toujou ap reflechi tankou moun ki pòv wi se pi gwo pwoblèm nou gen paske timoun nou yo jounen jodia yo pa gon espri ki ouvè pa bliye gon ekspresyon ki di kote w rete se nivo w siw vle avanse gen de moun ou pa sipoze genyen bò lakay ou egzakteman donk se pa se pa paske w zuzu se pa paske w enteresan konbyen fwa w konn won boujwa rete nan yon nivo anlè poul desann vin rete Ou pap janm jwenn yon bouch wa rete Site Solèy, ou pap jwenn yo rete Gran Ravin, ou pap jwenn yo rete Vilaj de Dye. Se pa minimize non men gon kote ou rete sa pa nivo w, sa pa ling ou. Yo a gen biznis la, yo a desann vin fè biznis men rete tankou bèl kay yo y ap konstwi la pou yo abite non yo pa gen tan pou yo fè bagay konsa. gon nivo pou yo e gon klas pou ye donk imedyatman gon yon liy ou bezwen franchi gon klas ou bezwen travèse ebyen gon gen kèk moun ki te nan kontak ou gen kèk zanmi ke w te genyen wap oblije koupe fache avè se pa ou kap koupe fache a non sa vle di se jan ou pral pran ekstansyon an menm moun nan ap santi ke l pa nan nivo w donk ou oblije kite liy sa pou ke ou pran yon lòt faz donk medam matmwazèl e mesye Kounya la a sak pase se popilasyon an ki di ee je ne ral bol de cette arme, de cette force armee donk yo santi yo pa kapab ankò yo deside kraze lame e slogan yo nan moman se te kraze lame banm kò lapolis. Se te kraze lame Banm kò lapolis. Donk, se te slogan yo sa. E yo te reklame pou yo demobilize FADH, se toujou Fòs Lame Dayiti, ki te sou rèy Divalye e lè sa se te diktati. Ebyen, sa yo pral fè, yo pral pran yon lwa, lwa sa 29 novanm 1994 la, pou yo kapab elabore l epi pou yo te vini ansanm avèk pnh e yo pral vini avèk deviz la ki se pwoteje e sèvir. Donk depi lè sa a, deviz pnh la se pwoteje e sèvir. Nou la pou n pwoteje e dpi tou pou sèvi popilasyon. Pa sèlman pwoteje e sèvi popilasyon, fòk ou kapab pwoteje tèt ou dabò. Kòm ou te ka konprann, ou pral lage yon responsabilite sou yon moun ki pa ka menm pwoteje tèt li. Donk li klè ti pwovèb kreyòl la di E ou pa ka kite manman pa ou atè epi pou al leve manman pa moun. Menm jan labib di l tou, aime ton prochain comme toi même, men pa plis ke twa. Kòman w te ka konprann pou yon ekip moun ap bay sekirite, ap pwoteje tandike yo menm tèt pa yo pa pwoteje? Nap toujou tonbe nan tchouboum nou ye jounen jodi a. Paske. Medam, matmwazèl e mesye, ann pran yon egzanp ki si klè. Imajine w ou nan lari, epi wap pase ou yon ekip polisye kap fè pwen tchèk. Epi sa k pase ou wè yo n k ap pale a yon ti fanm nan kwen yo renmen ti sa anpil m jwenn anpil ou wè yo n k ap rale machin ki stil nan telefòn. Kòman ke pou yon moun ta pase oubyen pou yon vòlè swa ta anndan yon machin ap fouye yon machin kòman ou pral fè wè l ou p ap wè bagay konsa paske chak moun nan lari a ap regle zafè pa yo donk menm yo menm tèt yo pa pwoteje Alevwa pou ou menm ou panse yo pral ka pwoteje w e pou yo sèvi w an menm tan. Bagay la pa fasil konsa. Deviz yo se te pwoteje e sèvi e yo gen misyon pou yo mete lòd sou tout peyi a konfòmeman a sa atik 7 nan lwa 29 novanb 1994 la di. Men sa k pral pase? Èske de no jou polisye yo respekte sa ki di a? Si ou la pou mete lòd, si ou la pou pwoteje e sèvi, èske yon gwoup polisye ta sipoze antre nan komisarya malgre tout sa k ap pase pou w lage moun tandi ke ou konnen moun sa yo, yo enplike nan de koze ki louch nan peyi a, nan zam ilegal, nan dwòg, nan yon pakèt lòt vye koze ankò. Èske, malgre yo polisye, ou ta sipoze antre andedan prizon, fè skandal, kraze brize, pou ke ou kapab arive mete yo deyò. Non sa pa fèt. La nou kapab wè pa gen pèsòn ki respekte la lwa, pa gen pèsòn ki respekte yon sèman ke l te pran. Donk nou konn wè nan vil pwovens yo, lè ke yon moun e li fè sèman ke l p ap manyen yon bagay, ke l p ap ale nan kontak ansanm avèk yon moun, epi sa k pase, sa konn rive, E donk ou konnen lavi oubyen moun nan ka gon pwoblèm ki pase l epi w chwazi al ede l. Sa w tande a se gwo resèt yo fè pou yo retire sèman. Donk m te gen chans suiv on sèn konsa. Te gen on dam ki gen bèlmè li epi i marye ansanm avèk pitit dam nan epi sa w tande a bèlmè a on ti jan pès tou, nou konn granmoun. Epi sa k pase, li pèt on diskisyon ansanm avèk belfi a, yo te rete tou pre, epi belfi a t ansent. Granmoun nan tèlman kase met nan men bèlfi a, alafen, pou bèlfi a reponn li, li desann kilòt li, li griyen dèyè l sou li. Li di, Eben, oke, pa gen pwoblèm. Li fè sèman li pa gen dwa janm pale ansanm avèk bèlmè a. Tanpri ta pale avè l, li prefere mouri. Adje! Granmoun nan li menm ki se granmoun, ebyen lè fi pral akouche, fi fè sèt jou a tranche, li pa ka delivre, pitit pa ka soti. Alafen, se granmoun nan yo ap yo al rele pou yo al retire sèman an. Paske gen yon sèman ou fè fò ou respekte l. Gen sèman ou fè tou y ap fout koke nan gòj ou, y ap touye w. Wi gen de sèman ou fè k ka touye w. Donk gen de moun ki konn ap di, loray boule m! Epi loray la ap desann sou ou vre l boule w. Donk gen de sèman ou fè fòk ou respekte sa w di a. Kounya la, lè granmoun nan vini, bon granmoun nan rale gwo pòt blan li, anpil nan nou pa konn reyalite sa, gen asyèt blan, gen ti pòt blan, gen yon gwo pòt blan, epi li vin ak gode dlo li sot pran nan kanari l, sitwon l nan men l, e gon zèb ki rele lalo, e se pa lalo yo fè manje a non, yon lòt zèb kabrit konn manje, li gen ti grenn menm jan ak lalo men e fèy li pa fen konsa. Kounya la, yo rache lalo l, yo konn itilize lalo sa pou bale, epi. Granmoun nan kòmanse voye kout dlo depi nan kafou e rale balèn li, gade nou vire, fè trase vèvè epi l antre anndan. Lè l antre anndan l retire rad sou fi a, sa w tande a, li desann on kout frèt la lò avèk on on dlo nan mitan rèl do fanm nan, flaw epi l koupe l sa vle di l fon kwa nan mitan do fi a, faw epi sa w tande a, li pran on gode, li pran on kout dlo, li souke nan bouch li epi l lage nan figi dam nan. Pou ou nan figi bel fi a oh. Li selman fin fè sa fi a ak yon sel tranche chok kenbe fi a ak yon sel kri li pouse pitit la voye atè donk si ke li pat al retire seman an si li pat al leve seman an donk nan sans sa dam nan tap mouri a tout ti bebe a nan pasaj li pa tap chape sa vle di ke se poum di w ki enpòtans yon seman genyen ebyen pou lapolis jounen jodi a bagay sa pa egziste pou yo yo bliye si yo te prete seman E selon atik 7 nan lwa 29 novanb 1994 la, yo bliye bagay konsa. E non sèlman sa tou, yo bliye deviz yo ki se pwoteje e sèvi, e prensipal misyon yo se mete lòd nan peyi a, donk yo pa ta sipoze patisipe nan de bagay ki louch ki andedan peyi a. E jounen jodi a, m pa kache tou medam, matmwazèl e mesye, misyon pnh la trayi puiske pa gen pèsòn nan yo, oubyen pou m pa di tout, laplipa nan yo trayi. Ebyen, sèman sa a ke yo te fè a, paske nou vin genyen Fantom 509, nou vin genyen yon pati ki nan lari a yo menm, ou konnen, kanmenm gen twa branch, gen youn ki pou, gen youn ki kont e genyen k ap rete neutre. E, nou konnen nan lavi pa gen kesyon de neutre, se swa pou, se swa kont. Donk gon ekip ki fè pati de Fantom 509, ki enplike nan pakèt koze, gwo ekip ki stil toujou rete ap pran lòd nan men chèf yo, yo respekte sèman yo te pran, donk malgre w wè tout pwoblèm sa, tout boulvèsman sa k genyen jounen jodi a, se gen anpil k ap toujou rete ki, gen de polisye ki onèt andedan lapolis la, sa se si, donk mwen rankontre avèk de polisye ki vrèman vrèman onèt, ki pa enplike nan koze louch, se pa paske yo gon senatè ki ansanm avè yo, yo gon depite ke yo rapwoche de li pou yo antre nan dè koze ki gen ki ale kont la lwa men yo stil toujou rete antanke polisye e yo fyè lè yo kanpe yon kote yo di wi je suis un policier je suis une policière sa se sur donk ebyen medam matmwazèl e mesye mouvman fantom 509 mouvman defans sa m pa konn kisa yo ap defann nan puiske yo ap chache kò yo ap lage prizon yo ap fè yon pakèt lòt lodyans nan peyi a nap mande ki kote sa prale e sesi Nan jou kap vini yo la ka gen gwo desizyon ki pran kont yo puiske depiw wè sa w te di a ou paka respekte l ebyen menm lanati ap leve kont ou wè sa se sur si ke w te fè yon sèman ou wè w paka respekte l pa bliye peche padone men konsekans lan wap peye l kanmenm donk medam matmwazèl se mesye m te kontan pote ti enfòmasyon sa pou ou donk nou kapab konprann kisa ki kote la police li menm li soti donk e kraze lame ban nou la police la donk e bi se sou prezidan ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide donk jounen jodi a nou kapab konprann kijan pasasyon an te fèt. Jodi vandredi 19 mas la sa fè 8 jou depi polis nasyonal la te echwe nan yon tantativ pou deloje gang nan vilaj de Dye ak tout chèf gang nan Izo. Yon operasyon ki fini ak lanmò omwen 4 polisye. Jiska prezan, ni otorite yo, ni pèp la, enben yo poko gen tout limyè, tout detay sou echèk la. Pandansetan, gen dekrè prezidansyèl ki soti sou eta durjans sekiritè, avèk yon pakèt zòn wouj, gen chanjman ki fèt nan polis nasyonal la e nan kapital la tankou nan pwovens. Pandansetan aktivite yo vle rekòmanse nan kapital la, sitwayen nan klas defavorize yo, pami ti machann, sitou ti machann k ap vann manje yo, enben yo eksprime dezolasyon yo devan kriz peyi a ap travèse jounen jodi a, sitou aprè dènye devlopman yo. Masiado Vilmé te pale avèk kèk machann nan kapital la, Pòtoprens. Pòtoprens se sitiyasyon popilasyon ki ap vin pi malouk chak jou pi plis akoz enstabilite politik, ekonomik ak sosyal peyi a, si n dwe kwè sitwayen ki te nan mikwo ak devan kamera n. Jan bagay la ye a, l pa bon pou nou tout, li pa bon pou nou tout, se vle di nou nou la, n ap fè ti bagay yo l pa ka vann, se lakay nou nou tounen avè l. Nou pran anfen ba yo difisil ba yo vire tèt anba. Mwen fè ti bagay pa fritay ti bagay fritay mwen degajem gen defwa li pa vann m tounen lakay mwen avèl farin nan gaspiye gaspiye mal m jete li m pa gen kote pou m mete l. M fè defi si m pa gen kouran m pa gen kouran pou m mete l m grangou m gen tout kalte pwoblèm avèl. Ti soup la m fè a men l rete la m paka vann li. Pitit mwen paka al lekol yo wè yo tounen men ti manja m fè toute nan mizè nou ye nou nan mizè e nou pou mande prezidan an sa lap di avè nou ak sa l pap di akoz peyi a men tout moun al lakay yo men nou fè manje ala se nan men nou l rete e sa nap fè avè l nou pa konn sa nap fè non nou pa konn si pou nou moute nou pa konn si pou nou desann ase nou rete la m gen 30 an la depi map fè sa pitit m fè kounya yo fini lekol genyen k fini lekol genyen kounya sak rete kounya yo paka al lekol anko yo pa kapab ak kisa nou prale. Pitit nou ap mouri mal yap kidnape moun nou pa konn sa pou nou ankò pitit. Lè m te konn nan lari a m te konn vann kounye a pa gen moun pou m vann lè sa vin pi mal etou pa okenn sekirite nan peyi a vakabon an gen dwa la lap tire w pa janm wè w chèf si chèf la tap vini kouri l kouri m pa bezwen di pou nou menm tout moun chita lakay yo pase tout moun pè lari a moun pè tout moun pè moun moun ap touye moun men bagay la pa bon peyi a pa ka mache konsa. Ti blan al lekòl la aprann lespri, ayisyen al lekòl e sòt la aprann. Sòt la aprann. Ou te mèt fè yon pitit ou fè l fè filozòf, men nou ne sòt. E sa k fè sa ap fèt nan peyi a. Bon si afè m te bon men mwen e men sou yon beki m ye wi m pran lari kanmenm si bagay yo te bon pou mwen m tap chita lakay mwen chak jou w sòti wap fè defisi chak jou w sòti wap fè defisi poukisa manje kout mwen fè pa gen lavant pa gen anyen chak jou w sòti defisi lajan eskont defisi chak jou w sòti. Defisi bon men m gentan fon fon defisi la bon meni men sak pase peyi a la wa wè sak pap pase la lari kraze pa gen machin machin pa moute machin pa desann a kiyès ou pral vann mekanis yo ki ta pou fè w vann yo paka travay machin paka sot dèlma pou desann paka sot petyonvil pou desann li paka soti kafou pou l yo pè tout moun tout lè si tout moun twomatize nan peyi an. Kondisyon moun ap gade la, pa gon moun ka viv la menm. Si yon moun di w ke la vil aktyèlman la, konnen fòk moun sa ta gen kèk ta gen. On kè lanfè depi l ta di w ke l ap viv. Yon lòt kote, kèk pwotestatè t ap reklame liberasyon yon pwopriyetè ponp finèb moun ak zam ta kidnape byen bonè maten vandredi 19 mas sa nan ri Sentonore, Pòtoprens. E prezans mwen nan lari a la a, se paske yo kidnape mesye Kenòl Felix ki se yon antreprenè ki gen mòg Sent Rose de Lima. Men jounen jodi a la a. Lè w kidnape yon pèsonaj ki gen prè de 70 zan e misye son notab li ye nan zòn nan, li ede anpil moun nan zòn nan. Men jounen jodi a la a sa k ap pase nan peyi a grav anpil. Nou di fòk yo libere mesye Kenòl Feliks rapid vit posib. E si yo pa ki, si yo pa libere mesye Kenòl Feliks, n ap bloke tout perimèt la nèt paske jounen jodi a la se yon gwo kou moun nan zòn nan pran a mesye Kenòl Feliks paske misye reprezante yon papa nan zòn nan. Gen yon korensidan la k pase nan zòn nan la. Antanke nou menm ki fèt nan zòn nan nou se timoun zòn nan. Nou gen yon pèsonaj ki se Kenol Felix, se mèt mòg Sent Roz de Lima a, yo kidnape maten an. Sa vle di ke se sa fè nan mouvman an la nou kanpe pou nou revandike pou yo relache mesye Kenol Felix pou nou. Si se pa sa. Bagay la ap chavire jan yo vle a. Devan masuife yo dwe monte chak jou pou bouske lavi, kèk sitwayen swete yon van chanjman soufle nan peyi a. Ta renmen bagay yo chanje pou yo vin yon lòt fason. Mwen mande tout mesye yo, tout moun k ap mete yo devan pou yo fè sa k pa bon, m mande yo pou yo mete tèt ansanm pou nou fè peyi nou mache paske peyi a e pou nou n ye. Nou pa ka kite lòt nasyon vin dirije nou. Se pou nou n ye. Mwen menm mande mesye yo pou yo ba yon ti chans. Pou yo chanje tout bagay. Sispann kinapin nan, sitmann tout bagay. Se sa nou vle wi. M ta renmen tout bagay chanje pou ta gen plis sekirite nan peyi a. Pou te kab ede nou pou nou ta gen lapè.
Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou Lavwadlamerik.
Donk se an gwo sitiyasyon ti machann sa yo k ap viv moman difisil daprè sa yo di, sitou avèk dènye devlopman ki rive nan peyi a kote ke 2 jou k sot pase la yo se te tèt chaje kote ke Fantom 509, polisye, pèp souvren, motosiklis te pran lari kote y ap revandike pa rapò ak sitiyasyon polisye yo, sitou aprè dènye devlopman, aprè dènye operasyon ke Polis Nasyonal la mennen. Donk, sa chanje anpil sitiyasyon an nan peyi Dayiti. Nou gen Masiado sou liy nan, korespondan nou Masiado Vilme ki sot pale avèk ti machann yo. Masiado di nou nou kijan kapital la leve nou konnen yè se te fantom 509 ki te ap frape, kijan kapital la ye jounen jodi a? Jacques nou Belizaire fòk nou di w se plizoumwen konparativman avèk jou pase yo se plizoumwen jodi an apa de kèk zòn Nou kapab konstate kawotchou ki ap boule. Ebyen, se yon kapital ki leve plizoumwen kalm parapò avèk lòt jou yo. Genyen elèv lekòl nou wè ki ap sòti, ki ale lekòl. Nou wè genyen kèk enstitisyon tou, kèk biznis ki te fèmen pòt yo pandan jou pase a men ki tante louvri l pou maten an. Fòk nou di w nan komin Kafou te genyen yon delegasyon. e polisye ki te genyen bò kote yo tou kèk moun nan popilasyon ebyen ki te rann vizit avèk fanmi youn nan polisye e ki te tonbe nan kad operasyon Vilaj de Dye a ebyen se te avèk anpil e dlo nan je moun yo yo menm yo te resevwa delegasyon sa men tout fwa Jacquelin Belizaire fòk nou di w jiska prezan gen yon kalm apa de nan zòn Rue Saint Honoré a e ki te genyen kawoutchou ki t ap boule, pwèske nou kapab di pwèske tout anba lavil la ki te gen kawoutchou ki t ap boule, barikad, akoz kidnaping ki fèt sou e mèt funèb la, nou te gen nan repòtaj la ansanm avèk moun ki t ap pale ansanm avè nou an, men apradesa nou kapab di tout bagay sòsye ap. Eseye, an n di eseye rantre nan lòd pou jodi a. Donk, vrèman nou te tande, nou te tande gen anons ki t ap di kòm kwa ke Fantom 509 ta pral soti nan lari ankò, donk jodi a, yo, yo pa soti?
Si Fantom 509 soti, nou pa remake yo nou menm, men nou pa, nou pa wè oken tras Fantom 509, tankou yo te anonse li, te genyen Herby ki se manm SPNH la li menm an pèsòn ki te bay Yon ultimatum pou jodi a 8 è pou yo libere lòt polisye ki fèmen anndan prizon yo, puiske yo menm yo te di konsa ke yo pa pral nan liberasyon moun anndan prizon, men yo te lanse yon ultimatum bay wo eta majò lapolis la pou te libere polisye ki fèmen anndan prizon yo, yo te bay 8 è pou jodi a, ebyen jiska prezan pa gen oken siy de polisye fantom 509 yo ensi de polisye ki anndan sendika polis nasyonal la, SPNH.
Masado nou konnen ke yè ou te nan Universal Motors kote ke ou te menm pale avèk Doktè Reginald Boulos ki se pwopriyetè konsesyonè machin sa, jodi a ankò li te rankontre avèk laprès, lè ou menm ou t ale nan konsesyonè a kisa ou te kapab wè? Ebyen tankou nou te wè li sou imaj la se.
M konnen apre dife ke yo te mete anndan batiman sa ki gen machin yo, e nou te kapab konstate machin ki boule, sa ki pat gen, ki pat pase anba dife ebyen, ebyen moun yo, yo te kraze vit li tou sa, genyen e anpil bagay ki te anndan an ki sanse boule tankou biwo ki flanbe tou sa yo, e se se prèske sa yo ke nou te konstate. Fòk nou di w jodi a ankò ebyen Doktè Reginald Boulos ak bay ansanm avèk li avèk ekip li te bay yon konferans, donk yo mande pou ke lapolis ansanm avèk lajistis mennen ankèt sou sa ki pase a, yo mande pou mennen ankèt sou sa ki pase a, toutfwa Doktè Reginald Boulos di konsa ke anviwon 200 moun ki ap travay anndan enstitisyon sa a pap rantre nan chomaj, donk kidonk. Sa vle di ke yo pral rekòmanse pou kapab toujou sèvi popilasyon ayisyèn nan nan sans la. Donk sa vle di ke nou te konnen ke yo te pran plizyè machin, gen youn ta sanble ke lapolis jwenn pou yo. Donk ta sanble ke Doktè Boulos pèdi plizyè machin. nan kon nan mezon. Wi, wi, gen gen plizyè machin, gen non sèlman non sèlman moun yo yo menm yo te boule epi kraze, fò nou di w te gen anviwon 5 machin ke moun yo yo menm yo te sezi. Lapolis nan menm jounen an lapolis te deja rekipere 2 ladan yo e donk e li rete pou tankou doktè a mande ansanm avèk lapolis ansanm avèk otorite jidisyè yo ebyen swa jwenn rès yo oubyen nou pa konnen kòman sa pral fèt men tout fwa Jan mwen di w li Jacques Belizaire, ebyen lidè mouvman twazyèm vwa a ki se Doktè Reginald Boulos li menm tou li mande pou ke lapolis li menm fè travay li nan sans sa pou kapab jwenn moun ki responsab zak sila. Mèsi Masiado. Masiado Vilmé se korespondan Sèvis Kreyòl la nan Pòtoprens ki t ap ba nou dènye nouvèl sou kapital la, notamman Doktè Reginald Boulos ki jodi a rankontre avèk laprès kote ke l t al fon evalyasyon de pèt ke l te fè nan Universal Motors, li te fè sa yè e nou te gen okazyon pale avè l e jodi a l rankontre avèk laprès pou rès evalyasyon evantyèlman na gen pou n resevwa Doktè Reginald Boulos. Ou sou Lavwadlamerik nap emèt depi Washington DC e kounye a nou pral swiv yon anons sèvis piblik Lavwadlamerik nan Washington. Mèsi dèske w toujou rete branche sou Lavwadlamerik kap emet depi Washington DC. Wap swiv Randevou Enfo e kounya nou pral rejwenn korespondan nou nan Pòtoprens, Renan Toussaint ki chak vandredi a lè sa a prezante nou kèk nan gran pwen ki te domine aktyalite a pandan jou ki sot pase la yo. Semèn lendi 15 pou rive vandredi 19 mas 2021 an demare ak polisye Fantom 509 yo ak sipò plizyè lòt ak yon bon pati nan popilasyon an ki te okipe beton an pandan 3 jou pou mande otorite konpetant yo ba yo kadav frè dam yo ki te mouri nan operasyon polisyè Vilaj de Dye vandredi 12 mas 2021 an. Nou gen 5 kò nan vilaj. Gon blende, yo pran blende a yo kite 5 kò a. Nou bezwen 5 kò. Polisye pwotestatè sa yo libere 4 frè dam yo nan gadavi komisarya polis Dèlma 33 ak 2 lòt nan komisarya Kwadèboukè. Popilasyon an ak ti mesye ki bay kèk vyann nan seksyonè Fantom yo t al libere tout polisye ki nan gadavi. E jodi an ankò, yo kontinye ak menm operasyon sa a ki se libere polisye ki nan gadavi. Mouvman pwotestasyon sa yo te paralize aktivite skolè kòmèsyal, sikilasyon otomobil lan sitou ak barikad ak anpil kawotchou plizyè dizèn milye militan politik ki te akonpanye polisye pwotestatè yo te erije nan tout pakou yo pou eksprime fristrasyon yo pa rapò ak desizyon DG pnh lan Léon Charles ki rekipere blende lapolis ki te nan men bandi Vilaj de Dye yo alòske fanmi viktim yo ap reklame kadav polisye yo. Yon chapye pou antanke vit ti mesye yo ki se polisye kap pote kap ba nou sekirite nan peyi a m twouve sa dwòl anpil. Lè paran yo ap kriye apre lanmò pou yo jwenn yon ti mòso nan kò a sèlman, sèlman sa m bezwen konnen èske n pa pran ti konsyans pou jounen jodi an la ke n al ke n ale fè simagri nou ke nou pran cha a epi kò ti mesye yo anba a toujou? DG pnh lan, Léon Charles demanti nouvèl ki fè kwè ke Se lajan yo bay bandi yo pou rekipere blende lapolis la. Lapolis la pa t angaje ankenn negosyasyon ak bandi Vilaj de Dye pou rekiperasyon blende. Kanta kò polisye yo ki toujou nan vilaj la, lapolis p ap menaje ankenn efò pou li retwouve yo. Yon gwoup moun mal entansyone te pwofite pote boure Nan mezon Nissan, yo mete dife nan batiman an, anpil machin nèf boule ak yo vòlè plizyè lòt. Doktè Reginald Boulos kalifye sa k pase a akoz enplikasyon l nan espas politik la ann Ayiti. Depi lè m te deside kounye an, m ap sakrifye rès vi m pou m chanje sa k pou chanje nan peyi a, pou nou fè Ayiti pa gen anyen pou l anvye a la Repiblik Dominikèn ki vo 10 fwa nou, nou menm an ekonomi, depi lè m te deside sa, m te konnen, mete risk sou tèt mwen, mete risk sou vi m, mete risk sou byen m. Nan yon arete prezidansyèl, Leta ayisyen deklare eta dijans sekiritè nan tout zòn non dwa yo, notamman Vilaj de Dye, Gran Ravin, Savyen ak divès lòt kote Konsèy Siperyè Polis Nasyonal la idantifye yon desizyon k ap dire yon mwa. Dosye politik, Diferan sektè nan vi nasyonal lan ap miltipliye kontak nan kad manifestasyon yo prevwa òganize 28 ak 29 mas 2021 an kont kidnaping ak diktati ak pou mande depa Jovenel Moïse nan tèt leta. Plan 28, Tout moun, tout moun ki nan sosyete sivil, tout moun ki nan politik, n ap pote kole e nan yon batay nou rele Armageddon. Armagedon se la batay kont le mal, se le byen kont le mal. Le pouvwa de fakto e le mal, la mobilizasyon ayisyèn e le byen. Pandansetan, ekip pouvwa a ap kontinye travay nan kad demach pou chanje konstitisyon sa a apre pou yo kapab òganize eleksyon prezidansyèl ak lejislativ nan fen lane 2021 an. Pèspektiv pou semèn pwochèn, Plizyè dirijan òganizasyon sosyopolitik anonse patisipasyon yo nan yon mach pasifik fanmi polisye ki te mouri nan Vilaj Dedye yo ap òganize pou mande kadav polisye yo. Sou plas nan kapital ayisyèn nan, mwen se Renan Toussaint pou Lavwadlamerik, Pòtoprens. Mèsi Ronan Toussaint, Ronan Toussaint toujou prezante nou chak vandredi a lè sa a yon koudèy sou jou k sot pase yo la, gran pwen, kèk nan gran pwen ki te domine aktyalite a. Fò n di ke an palan de eta durjans sekiritè la li pa fè linanimite onivo de la sosyete ayisyèn, gen anpil ekspè an dwa ki pran pozisyon kont desizyon ke prezidan Jovenel Moïse pran e yon desizyon ke ki vize rezoud pwoblèm ensekirite a, fòn di tou ke gen moun ki soutni l men yo mande pou gen bon ajisteman ki akonpaye l. Pandan se tan an nou pral nan pwovens, pi presizeman nan Latibonit, yon nouvo komisè prensipal enstale nan tèt komisarya Gonayiv la yè jedi 18 mas 2021 an, Wesly Joseph ranplase nan pòs sa Walix Charles, yon repòtaj M. Exalus Mergenat depi Site Endepandans la. Wesly Joseph se non yon nouvo komisè prensipal polis ki enstale nan tèt komisarya Gonayiv la jodi 18 mas 2021 an. Nouvo CP a ranplase nan pòs sa Charles Walix ki sou wout pou l transfere nan yon lòt komin depatman Latibonit la. Direktè depatmantal polis la, Jacques Ader ki ta pwosede ak enstalasyon sa di l konte sou eksperyans nouvo komisè prensipal la ki dwe travay pou satisfè popilasyon Gonayiv la. Wisly,
ki pase reprezantasyon an nan komin. Tout moun di yon sèl bagay de li, Wid travayè, pa bezan te a sa k ap fèt yo. Son chèf kote l kite a ap regrèt li paske pou travay li t ap fè se travay ògèy. Se pou sa nan sikonstans lan nou gen pwoblèm nou desann avèk chèf la bò isit pou li fè prèv li ankò yon fwa pou li mete men nan pat la pou ke vil de Gonayiv jwenn sa l te bezwen an Yon chèf apwine e yon lidèchip eklere pou l kapab gide tout nèg yo an bon travay jiskaske l vire do l ale oubyen l monte pi wo. Bò kote pa l, nouvo komisè polis la, Wesly Joseph, felisite tèt li pou bon travay li te fè nan komin Sen Michèl de Latalay kote l te deja okipe pòs sa.

a la dispozisyon di sèvis pou pouvwa fè fas o gran defi di moman. Seremoni enstalasyon nouvo komisè prensipal polis la, Wesly Joseph te dewoule an prezans plizyè ajan udmo ak polisye administratif ki afekte nan komisarya a ak komisè gouvènman Gonayiv la, Mèt Sera Gasius ki di l pare pou travay ak nouvo CP a. Exalus Meargena, Gonayiv, pou Lavwadlamerik. Mèsi Exalus, nou pral kounye a nan depatman Sid peyi a kote Jean Ernst Eliscar pale de moun dwa zimen, militan dwa zimen kap pale de sitiyasyon grav prizonye yo nan prizon sivil nan vil Okay. Union des formateurs Animateur du sud en éducation civique et le respect des droits humains, Bilas Jean Benicel, leve vwa pou denonse sitiyasyon kritik prizonye k ap viv nan prizon sivil Okay k ap soufri ak yon seri maladi. Defansè dwa moun nan, ki te vizite prizon an, ap dekri sitiyasyon an. Yon maladi aktyèlman la k ap frape anndan prizon se kesyon gratèl. Kesyon anemi sevè, sa vle di kalite manje y ap bay prizonye yo, yo pa ka lite. Kidonk, se de moun ki, se de viktim etènèl. Yon moun ki anndan prizon kounye a la a, nan Sivil Okay la, se de, se de viktim etènèl. Lè w gade w wè, gen moun anndan ki malad, nou menm nou gen paran moun ki vin la, tankou gran Smaï ki malad anndan, ki gen gratèl la, e nou konnen kou maladi gratèl ki deyò a. Kidonk, tout prizonye anndan an, din manyè ou de nòt yo viktim. Se vre, moun nan ka komèt yon ak, lè l komèt yon ak, li komèt yon enfraksyon, ou pase kòd lalwa nan kou l, men nòmalman, sèvis deba yo fò l jwenn yo, asavwa fò moun nan ka jwenn dlo, fò l ka manje, fò l ka loje byen. Yon selil ki te konstwi pou 5 moun ki gen 60 moun ladan jounen jodi a la a. Ki kesyon de dwa moun, moun ap pale la anndan prizon? Ke se de moun yo, se de prizonye ke dwa yo bafwe, se de prizonye ke

Nou fè yon ane prèske grèv, te gen grèv jij, te gen grèv komisè gouvènman, te gen grèv grefye, e jounen jodi a nou wè bagay la mouri nèt e tout moun, pase nou pa pral pale sèlman pou moun ki nan prizon, se moun ki nan prizon se premye moun yo ki vilnerab, ki frape pa E grèv e jij yo ap obsève. Men, gen de sèvis ki primòdyal, gen de sèvis ke popilasyon an bezwen nan tribinal yo ke yo pa ka jwenn. Nòmalman, mesye, nou vrèman lan yon leta paryas, nou pa lan anndan yon eta reskonsab vrèman vre paske pa gen oken peyi di moun pou l Ayiti sa pase yon semèn san fonksyone. Se sèl an Ayiti pou nou wè sa. Kowòdonatè UFADEH la, Belas Jean Benicel, swete Enstans ki konsène yo chita pale yon fason pou jwenn yon solisyon ak kriz la. Jean Ernst Eliscar pou Lavwadlamerik, Okay.
Mèsi Jean Ernst Eliscar, nou pral rejwenn Jean Robert Philippe konnya ki pral ba nou kèk nouvèl konsènan Lèzetazini, nou konnen aktyèlman la ke Prezidan Joe Biden avèk tout Vis Prezidant la Kamala Harris yo twouve yo nan Atlanta, kote ke te gen yon fiziyad 6 Ameriken dorijin Azyatik ki pèdi lavi yo e prezidan nan yon ti moman la kapab pran lapawòl apre l fin fè yon rankont avèk kèk lidè nan kominote Amerikèn dorijin Azyatik la. Jean Robert Philippe.
Efektivman Jacqueline, se yon rankont ke Prezidan Ameriken an Joe Biden ansanm avèk Vis Prezidan Kamala Harris yo fè deja. Yo deja deja nan Atlanta, yo vizite CDC ki se Sant Kontwòl avèk Prevansyon Maladi a, kote yo rankont avèk responsab yo. Men jodi a tou se yon jou ki enpòtan pou administrasyon an, kote ke yo gen omwen 100 milyon moun ki deja pran vaksen Ozetazini. Gen tou rankont ki gen avèk lidè azyatik yo, ameriken dorijin azyatik yo nan zòn nan. Epi gen tou yon bouch louvri ant Prezidan Biden avèk Larisi, donk administrasyon an, ansi ke Lachin. Men n ap di ke administrasyon an tou ranpòte yon premye etap nan pwogram ke li ofri pou imigran yo apre Chanm dè Reprezantan an li vote yon pwojè lwa ki akòde yon gwoup imigran, sa donk timoun ki te antre Ozetazini lè yo te timoun avèk paran yo san dokiman legal, e etap sa a li franchi nan Chanm dè Reprezantan rete kounye a pou l ale nan Kongrè a. Ann tande Lonel Desmarats.
Depi kèk jou deja, kantite migran k ap chache azil ak timoun minè k ap vwayaje pou kont yo pou yo antre Ozetazini an pasan pa fwontyè peyi a pataje avèk Meksik la pa sispann ogmante Yon sitiyasyon ki pouse administrasyon Biden nan pale pou l di li garanti ke sistèm imigrasyon peyi a anba kontwòl. Se mesaj sa pòtpawòl La Mezon Blanch la, Jen Psaki, vle fè pase nan yon deklarasyon l te fè sou dosye a sa pa gen lontan. The vast majority of people, vast, vast majority, who come to the border are turned away. The border is not open. These are very limited scenarios. Madam Psaki di, Pi gwo majorite moun yo, Pi fò nan sila yo ki twouve yo sou fwontyè a se moun nou voye tounen. Fwontyè a pa ouvè, kantite migran sèvis imigrasyon ap jere yo pa anpil. Sepandan, daprè palmantè repibliken yo, pwomès Prezidan Biden te fè pandan kanpay la, kote l te di si l ranpòte laviktwa, li pral legalize stati anviwon yon milyon migran ki deja ap viv ilegalman Ozetazini, se yon pwomès ki ankouraje plis imigran pou yo chache antre nan peyi a. Se opinyon, paregzanp, Depite Kevin McCarter, lidè minorite repiblikèn nan nan Chanm Bas la. That's why you put your whole family together and make this trek. Because you just listen to what President Biden said. Depite McCarter fè konnen, Se poutèt sa moun yo rasanble manm fanmi yo epi yo pran wout la, paske yo kwè nan deklarasyon Prezidan Biden te fè a. Kantite migran k ap travèse fwontyè a pou yo antre Ozetazini se yon kantite ki pa sispann ogmante, jan n di l la, e se opinyon otorite yo nan Depatman Sekirite Enteryè a. Se konsa, palmantè ki genyen pi gwo otorite a nan Sena a, Mitch McConnell, di dapre li, gwo ogmantasyon nan kantite nouvo veni sa yo se yon veritab kriz. Senatè McConnell deklare se yon kriz ki poze pwoblèm pou sekirite peyi a. Daprè nouvèl yo, anpil moun sèvis imigrasyon te arete nan mwa k pase yo gen non yo sou yon lis teroris ke FBI ap siveye. Si pwopozisyon lwa tankou sa chanm bas Lèzetazini an apwouve nan fen jounen jedi 18 mas 2021 an tounen yon lwa aplikab, Yon afè de 2 milyon jèn imigran latino-ameriken k ap viv nan peyi a depi paran yo te antre avèk yo ilegalman sou teritwa ameriken an byen kapab jwenn rezidans avèk posibilite pou yo tounen sitwayen ameriken. Isi Lyonel Desmarattes, Washington.
Mèsi Lyonel Desmarattes e n ap rejwenn Jean Robert Philippe pou yon dènye nòt sou aktyalite a isit Ozetazini Jean Robert. Wi efektiman Jacqueline gen rankont sa kap fèt nan Atlanta son rankont ki osi enpòtan paske li fè pati toune 10 jou ke Prezidan Biden te gen pou l fè nan peyi a kote lap vann plan pwogram pou li asiste pèp ameriken an nan okazyon ke 1 an depi jodi a egzatteman fè 1 an depi yo te mande tout moun te pou yo te chita lakay yo akoz pandemi an lè yo te fin deklare ke Covid 19 la se te yon pandemi. Mèsi Jean Robert Philippe Jean Robert Philippe sou dènye pwen nan aktyalite a isit Ozetazini. Mezanmi nou pratikman rive nan fen pwogram nan, n ap boukle semèn nan tou avèk Randevou Enfo paske se dènye soti nou. Se te yon plezi kòm dabitid pou n te sèvi w. Nou salye Zòknyak epi Mike Frank, Jean Robert Philippe, Lyonel Desmarattes epi chèf sèvis kreyòl la, Ronald Cesar san bliye Nathalia. Mwen se Jacques le Belizaire bon week-end tout moun.